Bonjou, bonswa, sa depann a ki lè nou pral gade videyo sa a. Anpil aktyalite enpòtan k ap fèt pou Ayisyen atravè lemond. Bon nouvèl nan Ozetazini pou moun Biden yo, moun CBP-One yo, ke Donald Trump te vle depòte tout moun sa yo apati de 24 avril, anbyen gen yon jij federal nan peyi Ozetazini ki kanpe depòtasyon pou Ayisyen, pou Kiben, Venezyelyen. Sa a son bon nouvèl. Vwazen nou yo yo menm, Dominiken, kontinye ap imilye Ayisyen, maltrete Ayisyen nan Repiblik Dominikèn. Ayisyen, sispann al nan Repiblik Dominikèn. Kanpe goumen pou peyi nou, kanpe pou Ayiti ka lib. E, gon bagay tou se pou n di, Ayisyen, gen de fwa lè nou Sendomeng tou, nou mal konpote nou. Ann swiv videyo sa a. Egzak le gason!
Mwen gen tout dokiman yo ansanm avèk mwen la medam e mesye jodia se fèt se selebrasyon li ye mwen te deja postel sou chanèl sou paj yo pou tout moun kapab konnenl jodi an se fèt se selebrasyon ou menm ou kab patajel voyel tout kote men priyè nou yo moute gras la desann. Desizyon jij la fèk soti E son bonne nouvelle men fò son nouvelle ke nou konprann byen ok kisak rive jij la di ke li pa trouve ke gouvènman an gen arguman pou ke li fèmen pawòl la program pawòl la le 24 li di ke gouvènman an paka kòmsi ale konsa li pran li fèmen pòl la pou tout moun yo le 24 donk li kanpe mouvman an li kanpe gouvènman an paka fèmen pòl la le 24 pou tout moun ki te vini nan powòl men li donk li di ke premyèman fò moun yo gen tout peryòd powòl la sa vle di si powòl la ap fin an jwen Fò yo kite w. Dominiken sa ke nap gade an la se li menm ki pi cho nan dosye depòte ayisyen revolte kont ayisyen nan sendomeng. Exact les garçons!
Lapolis dominiken kenbe 32 ayisyen, 32 wi! Gade, gade imaj sa nan ti machin sa 32 ayisyen ki kite Ayiti ki antre Sendomeng. Ala ti pèp renmen! pou yo maltrete yo. Kisa ki genyen Sendomeng konsa pou 32 ayisyen e antre nan ti machin konsa pou yal Sendomeng pou yal maltrete yo. Wa di ayisyen an depil tande yon kote yap maltrete ayisyen li di oh son bagay ki bèl monchè anben se la yo vle ale. Depi son kote yap bay ayisyen baton ayisyen di oh. Mwen nan wout map vin pran baton pam ann swiv. Exact les garçons!

Ayisyen kap viv nan repiblik dominiken silvouplè pòte nou byen sispann fè krim sispann tiye pwòp ayisyen parèy nou dominiken deja pa vle wè nou nan peyi yo chak jou dominiken ap maltrete ayisyen ap tiye nou pandan se tan ayisyen ap tiye ayisyen

Zak le gason! Mennen nou wè, depi e kay ayisyen te gen nan zòn baba lofri sa, yo kraze dènye e kras. Epi ayisyen yo pa tande, yo pa wè, yo toujou kontinye ap fè kay nan peyi moun yo toujou. Men yo. Nou yon seri de bèl ti kay men yo men nou wè, men ni. Gade pou nou wè. Kounye a la, ayisyen sa k te fè tout tan l t ap travay nan Sendomeng li pa t janm fè yon goud Ayiti, epi l envesti nan tè a. Ebyen men kòman sa fini. Trè mal. La se 3 ayisyèn ki fin akouche, yo poze yo byen pwòp, Ebyen yo fè yo chita pou ke yo kapab tann ajan imigrasyon vini. Men kòman sa ye.
Men kòman yap desann ayisyèn ki ansent yo nan sendomeng. Men kòman yo sa ye lè yo fin depòte yo men kòman sa te ye. Nou wè. Sa vrèman tris wi mesye oo. Humm. Kounya la ou kwè ayisyèn ap vin griyen tou bouden nou la fè pitit ankò menni. Nou wè. Ou wè kòman yap desann yo? Depi yo vin manho grenn diri, zozo. San kapòt, san planin, san pwoteje. Egzak le gason! Men ni, m ladann tou wi men m pa ladann ankò. M te ladann.
E de chantè pale. Mayo skike isi mezye. Ala pou nèg yo. Mon Dieu. Ou gen dlo la? Fòm pran ti dlo. Pase janm wè bagay la ye la. Manman pitit mare vant humm. Aah ou pa ta biliv dat. Ke li pran lòt faz e se konsa moun yo ap viv matamokito la pandan se tan nou gen yon kantite tan nap avèti bagay la nou di bagay la pap vini piti pou yo degaje yo pou yo mete bis pou moun yo paske moun yo vle retounen volontèman men pyès moun pa tande men eske nou kapab konprann men sitiyasyon moun sa yo la eske nou konprann sa eske nou kapab konprann sa.
Zanmim
Moun sa wap gade la yo se ayisyen yo se ayisyen kap pase mizè lotbò fwontyè. Kidonk, an Repiblik Dominikèn, apre imigrasyon fin pran moun sa yo, ebyen, se konsa yo mete yo, yo mete yo kouche atè a, jan w ap gade la a.

Mezanmi kilè ayisyen ap sispann pran imilyasyon nan men dominiken gad jan yon polisye dominiken kenbe zanmi an nan kolèt li pa dèyè koul ok pou misye ka lave menl. non rigòl non dlo sal kilè bagay sa ap sispann men ayisyen se pou nou fè respè nou lè nou nan peyi moun yo ann swiv. Exact le gason! San manti yo asasen yo mesye kite vil la si yo ret nan vil la map manje nèg yo.
Pale madame mesye se komisè gouveman. ki ebyen ap ede vil okay medam mesye ki li menm ebyen li di konsa ke ebyen lap ede lap ba okay yon kout men donk komisè a medam mesye ki mete aksyon pou yon endividi ebyen ki li menm ebyen ta tiye e jisteman yon agonòm o nivo de vil okay. Donk ebyen selon enfòmasyon ke komisè an ban nou donk se endividi sa de ki ta patisipe nan ebyen asasina agwonòm Bataille ki te fèt onivo de Simon Okay medam mesye. Donk rete branche puiske la endividi a la li absan pou kounya la donk ebyen medam mesye donk nou kapab remake dènye tan sa yo la gen Jean Ernest Muscadin ki ebyen li menm ap ede vil Okay. E jan ke l toujou di l, donk depi l kwaze ansanm avèk moun k ap fè sa ki mal, moun k ap teworize popilasyon an, ebyen l ap mete aksan pou yo medam. Komisè Jean Ernest Muscadin la k ap frape. La, donk daprè Jean Ernest Muscadin, se li menm ki, ebyen ta patisipe nan touye agwonòm Bataille di kote de Simon Okay. Donk aksyon sa ki te pase. Ebyen nan semèn nan la medam mesye donk kote genyen youn nan moun yo ki te mouri sou plas ebyen lòt la medam mesye ebyen ki ap pran swen lopital donk la nap gade kòman ke yap leve kò endividi a la donk yo prale avèk li. Vwala endividi a la ki absan.

Misye se youn nan nèg asasen kriminèl ki tiye agwonòm Batay ki pase pè pou pye sòn. Lè misye te fè aksyon an, li te fè l a vizaj de kouvè, plizyè moun te wè l. Yo vin chache nou, nou jwenn misye epi baton. Misye pa la ankò. Mèsi. Ok, li absan. Misye absan. Sa fè 4 fwa wi nou konnen l. E, e, li ap kontinye absan tout lè gen pou kwaze avèk nèg yo. Dayè m di popilasyon.